Fete non monchè lè nèg ap granmoun e pa fete pou fete non bagay ou pi pre lanmò gen pi lwen wi. Ki laj ou? Extra laj.
Prezante nou Jerry Tardieu nan 5 segond. Bon letan poum ri kesyon lan 5 segond lan gentan pase wi.
30 segond.
Bon Jerry Tardieu mwen se lene mwen pi gran nan yon fami ki gen 4 timoun ladan yo M gen 2 frè, Fabrice avèk Patrick. Mwen gen yon sè, Regine. Nou se 4 pitit Michel et Gérard Tardieu. E mwen fè tout etid mwen Saint Louis de Gonzague, de la Douzièm a la Filo. Lè m fini, m ale, natirèlman, m al etidye an Bèljik, la gestion des entreprises. e un petit peu plus tard m fè yon metriz an administrasyon piblik nan inivèsite Harvard. Alò fò m di w ke pandan jenès mwen pasyon m se te foutbòl, m jwe foutbòl a trè wo nivo nan klèb Sen Lwi e m fini karyè m nan Violette, m te entènasyonal. Mwen te jwe tou nan ekip nasyonal jinyò E foutbòl make vi m anpil. E lè m tounen nan peyi a, m fè 25 an nan sektè prive, m ap envesti, m ap kreye anplwa nan plizyè sektè aktivite. M envesti nan imobilye, nan kago, nan transpò, anfèt nan otelri. Epi m te deside tou lè m fini karyè nan prive a pou m ale nan le piblik, sa vle di pou m al sèvi peyi m. Paske m panse se responsabilite chak moun ki gen yon vizyon, ki gen yon kapasite pou l ede. Peyi a soti nan kote l ye jodi a. Men, Patrik se frè w. Li te kapitèn seleksyon nasyonal foutbòl. Nan nou de a, kiyès ki te pi fò? Mwen menm, monchè?
Bon, pou le respè de la verite, fò n bay bròdè a respè li. Msye te kapitèn seleksyon nasyonal, msye fè yon gwo karyè, piske l rete pi lontan ap jwe foutbòl ke mwen. E sitou, msye make listwa. Se premye Ayisyen ki jwe nan MLS, sa vle di lig foutbòl pwofesyonèl Ozetazini. E nan sans sa a, msye fè fyète fanmi a, el fè fyète peyi a. Oh!
Mè ou etidye Harvard, ou retounen nan peyi ou, ou envesti, kreye djòb, aprè ou antre nan politik. Ebyen, ou gen menm pwofil wi ak prezidan dominiken Abinader ki fèk eli a. Eske sa vle di tou ke ou gen anbisyon pou w ta ale kòm prezidan tou? Ou an jan sanble ak misye. Bon m pa kwè m sanble a misye non. M se dominiken, m ayisyen. M si son blan, m son nèg nwa. M se chaje lajan, se menn sa m raze anpil. Donk chak moun gen trajektwa pa yo. M pa panse nou kapab fè paralèl ant 2 moun sa yo. Sesi di, se prezidan peyi vwazen an nou swete l bòn chans e m ta swete Ke pasaj li pote la Repiblik Dominikèn vè lavan paske nou gen anpil konpatriyòt nou kap viv Sendomeng, anpil etidyan, pli de 50 mil etidyan e nou ta swete ke yo ba yo tout respè ke yo merite lòt bò a. Men si w te pwochen prezidan Ayiti an, kisa k ta premye plan w sou pouvwa a? Mete lòd nan dezòd. M panse ke si gen yon sitwayen ki gen chans sèvi peyi l o pli wo nivo, premye sa pou fè se met lòd nan dezòd. Mete lòd nan lari a pou sekirite blayi bay lapolis mwayen, ekipman, ankadreman, antrennman pou l kapab asire stabilite, se stabilite ki pou ba nou envestisman, se envestisman k pou kreye anplwa, pou kwape lamizè, pou retire jenn gason avèk jenn fanm nan malsite, li pa nòmal ke n gen tout milyon jenn sa yo ki leve de bra pandye chak jou k ap jwe zo, k ap fimen, k ap bwè a inè de lapremidi pandan ke se lè pou y ap travay, pou y ap pwodui, mete lòd nan ladwann, mete lòd nan ONG, mete lòd nan sektè prive ki pou peye taks yo, mete lòd tout kote nan peyi a merite lòd paske se yon peyi ki tonbe nan dezòd. Donk mwen menm mwen panse ke si yon nèg ta gen chans pou mennen yon aksyon pou chanje peyi sa a se mete lòd nan dezòd. Aprè dlo, kisa w pa ka fè an semèn san w pa bwè l? MK, M ka pa bwè byè, m ka pa bwè alkòl. Pa egzanp, semèn sa a m nan yon rejim paske m ap veye sante a. Paske ou konnen, si w pa an sante, ou pap ka fonksyone. Donk gen de fwa lè yon nèg fè tout sa w fè avèk pasyon, m se yon nèg ki fè l avèk pasyon. Tout sa m fè, m fè l ak kè m. Pa egzanp, m sot nan palman an la a, m fè katran. M fè katran m ap travay men m pa janm fè spò. Alò ke m se yon spòtif. Donk kounye a ke m fini manda m, m ap eseye bay kò a yon ti tan. E spò a enpòtan epi alkòl la, alkòl la bay pwoblèm. Sa w panse de chanpyona nasyonal foutbòl la jounen jodi a? Bon, chanpyona nasyonal ayisyen an, a limaj di peyi, lan degraba. Men malgre sa, ou gade nou gen anpil talan. E se pou sa fò n ankadre foutbòl la. Fò n bay ti mesye yo, ti medam yo posibilite pou yo evolye. Mwen gen yon espesyalis lan Frans ki t ap di m ke jiska douzan, jèn ayisyen an li depase fransè a, anglè a e menm espanyòl la. Men apati de douzan kote l bezwen ankadreman pou l byen manje, 1 pou l byen antrene, pou l byen ankadre, li kòmanse bese e li pèdi konpetitivite l pa rapò a lòt nasyon yo. Donk mwen panse ke fòk gen yon pwojè nasyonal pou foutbòl la e m panse tou fò n pouse pou ke nou gen plis jèn ki rantre nan de klèb de fòmasyon aletranje pou n gen plis ayisyen k ap briye nan foutbòl entènasyonal la paske lè yon ayisyen fè yon bèl bagay nan foutbòl la lòtbò se sou tout peyi a l rejayi. Ou soti nan depatman Lwès la. Nan ki lòt depatman Jerry te kapab abite? Nenpòt ki depatman. M alèz sou 27 mil kilomèt kare peyi Dayiti. Se yon peyi ke m vwayaje ladan l di nò o sid, de lès a lwès. Dayè se pi bèl peyi ki gen nan Karayib la. E pa paske se Ayisyen m ye ki fè m di sa non. Lè ke m vwayaje nan tout Karayib la, pa gen yon peyi ki gen pi bèl vale, pi bèl mòn, pi bèl montay, pi bèl plaj, pi bèl kilti, pi bèl istwa ke Ayiti. Alò natirèlman, an tèm de preferans, an nou di ke gran papa m sou bò papa m te depite Corail Pestel, se la fanmi papa m soti. Donk, m ta byen renmen kapab viv nan Grandans. Sou bò manman m, gran papa m soti Okay. E granmè m te fèt Jakmèl. Manman m fèt Jakmèl. M te ka viv Jakmèl tou. Men kèlkeswa kote ou mete m, depi ou ban m bon ti griyo, bon van, met zaboka ladan l, m ap viv. Yon leson ou te aprann lekòl ou pa janm bliye? Machè, lekòl se li k aprann mwen tout bagay. Nan lavi yon moun, gen fanmi e gen lekòl. Nou gen tandans bliye sa. E pa yon fanmi sèlman ki fòme yon timoun. Se lekòl tou. Se pwofesè yo. Sa enpòtan. Tout sa m aprann nan lavi a, valè m, se lekòl m aprann yo. Respekte granmoun, respekte drapo peyi w, respekte peyi w, renmen Bondye, m te nan yon lekòl katolik, Sen Lwi, aprann kòman pou viv ak moun, respekte moun pou sa yo ye, pa pou sa yo sanble. Pa pou koulè po yo, respekte yo pou entegrite yo, pou valè yo, e pou sa yo gen nan kè yo, nan nanm yo, nan zantray yo. Sa vle di, lekòl la se li menm ki fòme m e tout sa m aprann, se lekòl ke m aprann li. Paran m mete yon diplis, men franchman se lekòl m aprann tout bagay. Yon mizik konpa ou raple w ki make jenès ou? O!
Jenès mwen!

Limen limyè a manman. Limen bò bèch la ti chou. Limen tèt gridap la manman. Pou m sa wè kote m ap met pye m. Yèresou a m dòmi. Rat la mòde mwen nan pye m. Wete m atè a manman. Pou m sa pou m kapab dòmi swa a. Gwo mizik! Men fò m di w, youn nan mizik ki vrèman make m, m pa t tèlman jèn, m te gentan gen 18, 19 an lè m te lekòl. Al inivèsite, l ap chonje Ayiti, nostalji, se Ayiti cheri, Jakito. Ayiti cheri, pou koulè syèl la genlè solèy pral leve, e nan peyi m solèy leve chak jou, se tankou m te nan paradi, kote bèl flè lanmou blayi nan kè tout moun k ap viv ladan l, li te gen chans pou l dekore ak pye kokoye bò lanmè. Bèl flè pouse nan chak sezon Kijan w ta vle m pati kite l Ayiti cheri Pou koulè syèl la genlè solè Mesye fò n koupe pati sa nan emisyon wi bay.
Ki enkonvenyan k genyen nan jere 3 fanm? Jere 3 fanm?
Kèt! Bon m wè sèl pwoblèm lan se si 3 mari medam yo parèt sou ou yon grenn kou pou yo mande w esplikasyon. Kote w wè m la m pa ka pran yon bon kalòt non papa.
Site non 2 biznis ou genyen oubyen 2 biznis ou envesti nan peyi a. Waww m fè tout vim map envesti map kreye anplwa m envesti nan plizyè sektè premye an pran premye an mwen te envesti nan yon sosyete ki te rele sifed SA société internationale de fabrication et de distribution nou te fè pwodwi an kwir notamman soulye e nou te gen yon chèn magazen kote nou te vann soulye ke nou te pwodwi isi yo. Yo te rele yo soulye Nice. Se te de ti soulye kue la te trè fen e yo te mete yo san chosèt alepòk yo te trè alamòd. Epi bon, dènye envestisman ke prive e mwen se pwomotè pwojè Otèl Oasis e youn nan envestisè yo. M pa le sèl, nou se plizyè ki te fè l. E se dènye pwojè m nan le prive. Donk sa se premye an avèk dènye. Yon peyi ou vizite deja ou pa anvi vizite ankò. M panse Beliz, Beliz se yon kote yo prezante m kòm yon destinasyon touristik enpòtan, kote anpil touris ale. M t al nan yon konferans, m byen kontan, m di m pral dekouvri yon lòt peyi nan Karayib la. Lè m gade, m wè se yon gwo wòch e gen de twa rizòt e yo fè anpil plonje soumarin, men yo pa genyen kilti, yo pa genyen sit natirèl. Yo pa gen istwa nou e m sonje jou m rive a, yo envite m nan yon konferans epi se yon band ki t ap jwe mizik Michael Jackson. Sa di e bagay sa yo k fè m wè ke Ayiti, mizik nou, koulè nou, atis nou yo, nou depase tout lòt peyi nan Karayib la. E ranse n ap ranse ki fè nou dèyè kabwèt la. Men nou k pi bon, nou k pi fò. Yo pral di depite a dyòlè men a pa fè anyen. A ki politisyen ou fè pi gwo diskisyon nan palman deja? A m fè katran m ap goumen a tout moun. M ap Kanpe anfas sa mixtimic pa bon, mennen anpil batay m pa jwenn solidarite. Donk m te toujou nan goumen anpil batay, men batay pou la demokrasi. Sa vle di tout batay mwen se agiman pa w kont agiman pa m. Tout batay mwen se monte sou tribin nan pou m konvenk ou ke sa m vle fè a bon, e se ou menm ki pou monte sou tribin nan pou konvenk mwen ke pa w la bon. Se sa k demokrasi a. E pa batay tankou m ta di w nou mare, ponyèt, kout pwen, diskisyon, joure, pale anpil non non non. Se batay sou tribin palman an paske pèp Petyonvil se la yo te voye m pou m batay pou yo. E m panse m byen batay pandan 4 an. Yon pwovèb kreyòl ou renmen anpil. Men anpil chay pa lou. Ou konn poukisa? Se paske two souvan an Ayiti, nou renmen hing hang. Nou pa konprann ke se lè nou youn bay lòt lanmen ke n ka rive yon kote pou pi fasil. E pou sa m panse ke pwovèb sa a li nòmal. Ki mak machin ou renmen? A monchè, depi yon machin ka mennen m soti la rive lòt bò a, m pa gen pwoblèm. Sa vle di lè m te petèt pi jenn, m t ap fè chèlbè jenn gason, m te byen renmen bmw. Men pou jodi a la, mete m nan nenpòt ki machin m alèz. Pou ki prezidan Ayisyen ou vote deja? Ah monchè, m pap di w monchè, le secret de l'isoloir, le vote est secret.
Yon gwo konsèy pou prezidan Jovenel Moïse. E, ou kon nèg ka konseye prezidan sa? M fè 4 an m ap di l, wout sa a pa bon, fè sa. M fè 4 an m ap di l, politik sa a pa bon, desizyon sa a pa bon. Sa nou fè la ap mennen n nan Sa nou fè la a ap mennen n move kote. Malerezman, m pa janm jwenn okenn repons pozitiv. Donk, m panse ke li pap menm nesesè pou m di l anyen paske kèlkeswa sa m pral di l la, menm jan l te fè l pandan katran an, li pap tande sa m di l yo. Nou sonje inisyativ ou te pran pou te ede peyi a avèk yon nouvo konstitisyon. Plizyè moun te wè sa avèk yon move je. Nou te wè jan sa te pase. Dènye tan sa yo, anpil pale fèt sou nouvo konstitisyon peyi a bezwen. Ak ki je zòrèy w ap tande e gade pawòl sa yo? Bon, ou fè yon ti erè wi nan evalyasyon ke w fè a la. Okontrè, pifò moun nan sosyete a, te dakò avèk travay ke komisyon m t ap dirije a te pwodui. Nou te fè yon dyalòg nasyonal, nou rankontre avèk pwofesè, etidyan, nou rankontre ak sektè peyizan, sektè popilè, sektè prive, sektè sendikal, nou te rankontre avèk tout moun pou nou te kapab fè yon pwopozisyon ki makònen. Avèk sa peyi a panse. Se nèg yo anndan palman an, majorite a, ki pat konprann sans travay mwen an. Oubyen ki te konprann li twòp. Paske pwopozisyon sa yo tap vin ba nou yon konstitisyon ki vin chanje sistèm nan pou n ka chanje peyi a. Ò kòm sistèm sa li benefisye de twa nèg milyonè ladan l, yo te kanpe anfas mwen. Men m ta swete ke yon jou nou ta kapab di ke nou jwenn posibilite pou ke nou bay peyi a yon konstitisyon ki makònen avèk reyalite ke n ap viv yo, e sitou yon konstitisyon k ap pèmèt peyi a pi byen mache, bay peyi a chaje pwoblèm. Ban nou non kèk liv ou ekri e ki kote y ap jwenn yo. A. Premye liv ke m ekri se La Convention Lomé et Haïti Se yon analiz ke m te fè de rapò komèsyal ki genyen ant Lewòp e Ayiti e ki dispozisyon pou n ta pran pou n benefisye de rapò sa yo. Dezyèm liv ke m ekri se an 1993, Embargo sur Haïti, les premières conséquences. Se yon analiz de enpak anbago a sou ekonomi ayisyèn nan. An 2005, m ekri yon liv ki rele Haïti,

ke mwen pibliye an fevriye 2020, e sa a se yon temwanyaj de tout batay ke m te mennen nan palman an pandan kat an ke m fè nan senkantyèm lejislati a. Pi fò nan liv mwen yo, ou pap jwenn yo nan libreri, e ni premye a, ni dezyèm lan, ni twazyèm lan, pa kont, de dènye yo, Investir et s'investir en Haïti a avèk Dans l'enfer du Parlement an, yo disponib nan tout libreri ki genyen nan kapital la. E plizyè ladan yo tou gen dwa achte yo anliy. Dayè, m panse ke fò m fè yon vèsyon elektwonik de premye liv mwen yo, paske anpil etidyan mande m yo, yo ka bezwen yo pou yo fè tèz yo. Donk, nou pral travay sou sa. Ou gen yon kòmantè sou nouvo kòd penal la? Bon, yon bagay tèt anba. Yon bagay tèt anba, yon kòd penal, se li menm ki liste, nou kapab di, tout pèn ke sosyete a dakò pou li bay moun ki fè sa k pa sa. Donk, s on dokiman. ke sosyete a dwe dakò sou li. On prezidan, on gouvènman pa ka rete l voye monte konsa paske nou menm nou vle patisipe nan tip de dokiman sa yo. E lè n ap gade, lè n ap tande a bagay k ap pale sou kesyon kòd penal sa, kesyon pou on timoun gen dwa fè sèks apati de 15 an, kesyon pou gason, fi avèk bèt, kesyon ke gen amnisti prezidansyèl pou moun ki fè sa k pa sa. Bagay sa yo fè fè nou pè anpil e nou menm nou di sosyete a atansyon paske bagay sa fò n al gade l de pli prè. Ki pi gwo fobi w?
Fobi m?
Kèt. Machè, aprè tranbleman de tè a, m tèlman wè bagay ke pandan lontan lè m ap dòmi, fobi m. Menm lè m te nan mitan, m te ant dòmi ak leve, se pou kay la pa t tonbe sou tèt mwen, paske m tèlman pèdi zanmi ki pandan y ap dòmi pandan yo kouche, kay la tonbe sou tèt yo ke bagay sa rete pou m yon sòt de twomatism. M kapab di petèt se sèl fobi m genyen pou yon jou m ta retwouve m nan sitiyasyon pou gen yon lòt tranblemanntè e ke fwa sa m pa jwenn chans pou m sòti vivan. Sa rive w deja yon fi leve men sou ou? Kijan w te reyaji?
Monchè sa rive m yon fwa, ki jan m te reyaji? M pa fè anyen. Yon ti jan ralon bak, se djentlemen nou ye, nou pa nan lojik pou n remèt fi kou. Epi dayè lè fi a met kou sou ou, e renmen l renmen w wi, si w ba ou fè pat sa, yon jalouzi l ye. Men yon grenn fwa sa rive m. Fidelite ou lwayote? Fidelite anvè zanmi w, anvè fanmi w, anvè peyi w, anvè drapo w, anvè prensip w, anvè valè w. Fidelite a tou lè kou. Diri ou mayi?
Diri monchè. Men si w mete yon ti lalo sou li l ap pi bon toujou. Fika ou FC Violette? Violette monchè, bon m fè vi m m ap jwe pou Violette. Papa m te vis prezidan Violette. Byenke m se nèg ki renmen moun nan Nò anpil wi, m renmen m jwe anpil bèl match. avèk FICA, avèk ASC, men malerezman n toujou bat yo. Moun nan Nò pa fache non, sa se laverite. Al chèche estatistik a epòk sa. Yon mesaj ak tout jenès k ap gade w la. Tout jèn k ap gade m la, s on mesaj espwa m ta renmen ba yo. Malerezman, dirijan nan peyi sa depi plizyè lane, yo tiye lespwa, yo tiye flanm lespwa. Mwen konnen anpil nan nou dekouraje, men pa janm bliye, plis li fè nwa, se plis lè jou leve, l ap klere pi bèl. Men fò w asime responsabilite w pou ke demen, lè gen eleksyon, w al vote moun ki kapab ede w, jou sa gen pou l rive.